Bonjou tiktok, bonjou facebook e bonjou pèp ayisyen. Objektif videyo map fè aswè a la, se paske gen yon videyo yo voye ban mwen, videyo a i fèm ri anpil. Se yon patnè ki di li se nèg pòdepè, ki tap pale nan yon fason. E mwen pap al minimize misye. E talè map di nou pou ki rezon. Mwen pap al griyen dan sou li. Pase se pa objektif lan sa. Men mwen jis vle nou aprann Nou tout ki gen pwoblèm sa a pou n ka rezoud li. E mwen pral ban nou tout detay ki pèmèt patnè a oblije pale konsa e gen anpil lòt moun ki genyen menm pwoblèm sa a. Avan n ale pi lwen, m pral fè nou tande. Patnè a ki tap pale. Ou branche vèsyon info show. Salué madame Katiana. Non mwen se Barthelmy m'en aj 38 ane map viv an repere dominiken mwen m'soti port de paix. Bon! Tout talè talè! Mwen an rechèch Yon mennaj yon mennaj ki konn sa sa vle di yon mennaj. M pa sou fo lay. Kòm jan m toujou di l, mwen yon moun ki respekte. Premye bagay m respekte tèt mwen avan m ba yon mennaj ke m ap chèche yon respè. Kan nou kòmanse pale l ap vin konn, l ap vin aprann, l ap vin aprann mwen plis ke sa. M mèt bay rès kritè m yo. Rès kritè m yo bon. M jis bezwen yon moun. M poko gen timoun. Exact les garçons! E jan nou tande l la, se konsa patnè a t ap pale. Se nèg Pòdepè. Frè pa m, antanke nèg Pòdepè, mwen menm, m ap vini avèk solisyon pwoblèm ou. men se si ou vle aprann. Men pa kont majorite nan nou, nou soufri menm maladi. Sa. Antanke yon nèg andeyò ki fè yon bon bout tan nan vil Pòdepè, sa pa fè m mal. E tankou m te di, mwen p ap al kritike misye. E pwoblèm nan se yon pwoblèm fondamantal ke nou genyen. paske ministè edikasyon nasyonal an Ayiti pa fè travay li. Talè m pral di nou pou ki rezon mwen di sa. Vèsyon info show humm ou fèm de la la. Mwen menm, mwen m fè soti de setyèm ane fondamantal pou rive twazyèm ane fondamantal nan kolèj CMLK. ke se kolèj Maten Litè King, Blan e Vè, anba pon Mònopè pou moun Pòdepè yo. E lekòl sa te aprann mwen anpil bagay, men youn nan bagay ke yo pa t tèlman aprann nou anpil ke se pwòp lang nou. E yo fè nou fè tout tan sa lekòl ap aprann nan yon lang ki pa lang nou. Wap koute polomix nèg vis la.
Mo nou se diksyon. E rete tann tout videyo a pou wè kisa n pral pale de diksyon. E tout elèv CMLK, tout elèv ki nan vil Pòdepè, Nèg Vis la salye nou tout. Mezanmi, ann antre nan sijè n dirèk ki se Ann aprann li ak ekri kreyòl. Se de sa nou pral pale aswè a la. Pou ki rezon mwen vle nou aprann li ak ekri kreyòl? Paske, ann di 95 pousan nan nou pa konnen kòman pou nou li kreyòl e ni ekri l. Avèk èd yon bon pwochen, mwen te aprann li, m ka di yon 1 an desla yo. E sim fè flay kèk kote mezanmi korijem silvouplè. Kisa ki yon alfabè? Humm vice yon lòt jan. Alfabè se yon seri de lèt oswa senbòl nan yon lòd fiks. Yo itilize pou reprezante son debaz yon lang an patikilye. Seri lèt sa yo soti nan A pou rive nan Z. E premye lèt alfabè se A. E se menm bagay pou alfabè kreyòl nou an, premye lèt la se A e dènye lèt la se Z. Vèsyon Info Show, Waww! Ou touche kè m! E tou dènyèman mwen konnen ke alfabè kreyòl la li genyen 32 lèt. Ou ka remake gen yon seri de lèt mwen mete yo an jòn. Rezon mwen fè sa, se pou idantifye 10 lèt ki diferan pa rapò a alfabè fransè a. Nou kapab wè lèt sa yo anlè a. Ou genyen an, ou genyen ch, e ou genyen è, en, eng, ou genyen ennje, ou genyen ò, ou genyen on, ou, oun, epi ui. Dis lèt sa yo diferan. Se sèl nan alfabè kreyòl la w ap jwenn yo. Ou p ap jwenn yo nan alfabè fransè a. N ap kontinye pou n di, ou ka wè nan 32 lèt sa yo, ou pa wè u pou kò l e ou pa wè se pou kò l. Ou ka poze tèt ou kesyon pou ki rezon, men se paske yo egziste pasyèlman. Kanta pou ki avèk x, nan kreyòl yo pa egziste ditou. Si w gade alfabè an, ou pa wè x, ou pa wè ki ladan l. So nenpòt Ayisyen k ap ekri kreyòl ou itilize ki avèk x Se fot gramatikal. Tout moun gen vis. Chak moun gen vèsyon pa yo. Kòmanse itilize nan kreyòl. Se egziste, nan maryaj li avèk ach. Se sa k fè nou jwenn CH anlè a la a. E i egziste nan maryaj li avèk i, avèk ou, ke ou kapab wè anlè a la. Epi sa se mayaj u avèk i ki pwononse kòm ui. Anpil Ayisyen fè erè antre lèt sa yo. M pa konnen èske se diferans lan nou pa ka fè oubyen èske se parese nou parese. Nou fè erè antre e avèk è. Yo sanble, men yo gen diferan pwononsiyasyon, diferan son. Ou tande e e lòt la se è. De diferan son. Ou genyen o, ou genyen ò. Se ankò menm bagay. Mwen te pran kèk egzanp pou nou. Egzanp sa yo, mwen te pran Nou pral gade egzanp e avèk è. La, mo sa se pale paske ou itilize e. E sa. Ou itilize e, e lè w ap ekri pale, se sa k fè ou kapab li l pale, ou ka pwononse e, ou tande son e nan pale. Men si ou menm ou fè erè ou itilize è, Li pa ka pwononse pale ankò, li pral palè. E nou tout konnen ki sa palè ye. Gen moun ou ka fè erè a y ap konprann, men gen moun tou frè m ki p ap konprann. Pale se pale, palè se palè. Ou tande son e nan pale, ou tande son è nan palè. Lè ou di ale, ou sipoze itilize e Itilize è li pral pwononse kòm a lè. Se tankou w ta vle di moun sa a li pa janm alè. E se konsa l ap ekri. Pou o li menm, sa se mo. Si ou itilize o aksan fòs oubyen aksan grav jan nou di l lan. Li p ap pwononse mo ankò. Li pral pwononse kòm mò. Nou tout konnen Kisa ki yon mo? Ou genyen bo si w fè erè ou itilize o aksan fòs pandan ou t ap ekri bo li pral pwononse bo. Ou genyen lo ou genyen lò e se diferans sa yo ki genyen ant lèt e avèk è, o avèk ò ke anpil nan nou Nou fè erè maten midi e swa. Mwen m te konn fè l tou. Men te gen yon bon pwochen m te di. M pa ka ayisyen pou m pa konn kòman pou m ekri kreyòl. Silvouplè ede m. E li te pran san l li te pran tan l li te ede m. Anpil respè pou ou e Travay la ap kontinye. M pa gen lajan pou m ta ba ou. Men kanmenm, lè w wè videyo sa, se travay ou. Ann gade kounye a, lefè ke, ki, avèk se, avèk iks, ki pa egziste menm, iks pa egziste menm, but se li menm li itilize pasyèlman. Nan kreyòl, lèt ki ban nou sam son C, Se lèt K. Egzanp, Lè w ap ekri chak. Lè w ap ekri mak. Lè w ap ekri pak. Se K ki pral ba ou son C a. Men an franse, li pa konsa. E pou jwenn son ki, ou pral oblije itilize KW. E se sa ki pral ba ou son ki. Pa egzanp, lè w ap ekri kwè. Lè w ap ekri kwayans. w ap ekri kwense. Se konsa li ekri an kreyòl. Laj pa ka fè ou pa aprann. Men èske ou gen motivasyon pou aprann? Pou n jwenn son x an kreyòl, ou oblije itilize KS ki pral ba ou son x, paske x pa itilize an kreyòl. Depi w on moun ekri yon mo kreyòl li mete iks ladan l se fot. Lè w ap ekri eksperyans la a ou wè KS nan eksperyans. Lè w ap ekri sèks an kreyòl se konsa sèks ekri. Le fè iks pa egziste an kreyòl ou oblije itilize KS. Lè w ap ekri kreyòl, w ap ekri sèks, se konsa li ekri. E si w ap ekri tèks, e tèks, se konsa li ekri. Ou branche Vèsyon Enfo Show!
Lè w bezwen jwenn son X, itilize KS, ki pral ba ou son X. E tout moun k ap gade m, m ap mande w, Yon sèl bagay pou fè, gade nan ekran wap wè sa pou fè. Gen yon seri de règ ki egziste an kreyòl e mwen pral ba ou yo kounye a pou si ou pat konnen. Enstitisyon Pedagojik Nasyonal te etabli yon òtograf ofisyèl pou kreyòl. Yo te fè yon ti modifikasyon pandan de deseni k ap vini yo. Pa egzanp, nan kreyòl, tirè pa egziste lè w ap ekri. Depi w ap ekri ou pa ka itilize tirè. Se sèl lè ou fè fas an ka chif ou ka itilize tirè. Men, Depi se lèt w ap ekri frè m, tirè pa egziste nan kreyòl. Yo pa itilize apostwòf ankò e sèl mak aksan ki kenbe se aksan grav. Aksan grav la se se sa ki sou tèt e a. Se sa a ki aksan grav la. E se de aksan sa yo ki kenbe nan kreyòl e ou jwenn yo sèlman sou è avèk ò. Moun k ap itilize aksantegi nan kreyòl, li pa egziste. Sèl aksan ki rete, se aksan fòs oubyen aksan grav, jan nou di l lan. Lòt règ ke mwen te dekouvri, lè w ap ekri kreyòl Ou pa ka mete grafèm er devan youn nan lèt sa yo. E si ou pa ka mete grafèm er se ki lèt ke ou ka mete? Ki se W. Pa egzanp lè wap ekri pwoblèm. Se konsa pwoblèm ekri an kreyòl. Depi ou ekri l konsa, li pa kreyòl. E si wap ekri pwòp, se konsa pwòp ekri an kreyòl. Si ou ban mwen sa, m p ap ka pwononse l kòm pwòp paske ou fè erè antre o avèk ò. La l ap pwononse pwop paske se o ki la. E si w ap ekri wonn, w oblije mete W. Sa pa kreyòl. Nou ka toujou pwononse l wonn men li pa kreyòl. Se fot gramatikal. Si w ap ekri woule, men kòman woule ekri? Si w ban mwen l konsa, ey! Ou pa gen diksyon! Ki se mo nou pou aswè a. E lefè nou te di w apostwòf pa itilize ankò. Si w ap ekri papa l, ou gen chwa kole l avèk a, ou gen chwa ba li espas. sa akseptab. Men si w ban mwen apostwòf la, ei, selon modifikasyon ki te fèt nan lang kreyòl la, yo pa kenbe apostwòf ankò. Pa egzanp, si w ap ekri li pral, pa bay apostwòf. Ou gen chwa kole yo oubyen ou mete espas. E se ki sa règ sa yo di? Règ sa li menm li di, nan kreyòl, Pa gen lèt ki bèbè, tout lèt yo pwononse. Nan kreyòl frè m pa gen vale lèt. Nan kreyòl pa gen vale lèt. Tankou ou konn tande nan fransè yo di w lèt, lèt sa lè w ap pwononse y, lèt sa silans. Menm jan an anglè tou gen de lèt ki silans. Menm lè w wè prezans yo nan mo a ou pa pwononse yo. Se pa kreyòl. Lè w ap li kreyòl, tout lèt yo pwononse. Pa egzanp. Pa egzanp si w ap ekri mang, ou ban mwen mang konsa. Ok. Se byen. San pou san. Men si yon lòt moun ban mwen mang konsa, non lòt lang li ka ekri konsa. men nan kreyòl li pa ekri konsa. Lè w ap pwononse l, ou pral oblije li l mange paske fò w pwononse e a. Egzanp ou gen mo sa ki se eksperyans, ou ekri l konsa, mwen felisite w. Men si w ban mwen l konsa, ekspe li pral li eksperyanse. Waww Vice, se sa nèt! Ki kapab chanje ki kapab fè moun pa konprann fraz ou ekri an. Se sa k fè nou sipoze konnen yon seri de bagay de lang kreyòl. Moun mwen bay pote chay sa a, se Ministè Edikasyon Nasyonal avèk tout lidè ke nou genyen nan peyi a ki pa kanpe pou defann lang peyi a. Nan ekri kreyòl tankou n te di talè a tirè pa egziste men espas akseptab. Egzanp si w ap ekri Egzanp si w ap ekri Mwen pral. Gon erè ki ki fèt la. Bliye ou a, bliye sa. Pa egzanp si w ap ekri Mwen pral ok ou ka mete espas antre a avèk l la li akseptab men si w ap ekri M pral Ou ka ekri l konsa tou Li akseptab Men si w ban mwen l la konsa Li pa bon Se fot gramatikal E lòt règ ke m te dekouvri ankò Nan kreyòl nou gen yon sèl lèt ke nou kapab double E lèt sa ki se lèt n Pa egzanp lè w ap ekri bannann W ap ekri ponn W ap ekri konn W ap ekri wonn e bann Se sèl lèt ki double an kreyòl. Lòt lèt ou wè nèg y ap double yo, li kapab yon lòt bagay pou yo, li ka gen yon lòt siyifikasyon pou yo, men li pa kreyòl. Viz vle di Version Info Show. Gen anpil moun mwen konn tande k ap di, Kreyòl pa yon lang, paske kreyòl pa gen gramè. Mwen pral li pou nou ki sa ki gramè, e nou ka li tou pou kò n. Tout sistèm ak estrikti nan yon lang oswa nan yon lang an jeneral. Yo gen ladan yo sentaks ak mòfoloji epi pafwa tou fonoloji ak sematik. Yon analiz patikilye nan sistèm lan ak estrikti nan yon lang oswa nan yon lang espesifik. Se sa ki gramè. E mwen p ap antre nan gramè pase sa se yon lòt sijè, yon lòt deba. Ki sa ki SVO? Se sijè vèb, objè. Si gramè pa t egziste nan kreyòl, li t ap vrèman difisil pou n fòmile fraz, kote lè nou pale youn kapab konprann lòt, paske nou itilize règ gramatikal lè n ap pale. E se sa k fè, nou kapab konprann youn lòt. San règ gramatikal, nou pa t ap ka fòmile fraz. Ki pral lage n nan mo pou aswè a ki se, diksyon, chwa ak itilizasyon mo ak fraz nan diskou oswa nan ekriti. Se sa ki diksyon. Èske w ka konte sou dwèt ou konbyen moun ki pa gen diksyon? Paske Yo pa tcheke, yo itilize kèlkeswa mo yo jwenn menm lè l devan dèyè l pa byen ekri menm lè y ap pale yo pa pwononse yo byen yo jis bezwen pale men nou bezwen diksyon pou ki rezon pase l pral ede n avèk chwa itilizasyon mo ak fraz nan diskou oswa nan ekriti. Patnè ki t ap pale a li pa genyen diksyon. Men diksyon ke l pa genyen an, se pa fòt li, paske nou gen yon pwoblèm fondamantal. Lang ki lang nou an, depi nou pale l tout moun gade n tankou moun ki pa gen sa k rele edikasyon. Se sa k fè moun ap fòse pou l pale yon lang li pa ka pale. Menm lè l ap pale kreyòl, ou tande l ap sonnen franse. Byenke kreyòl soti nan franse men kreyòl se yon melanj de plizyè lang. Depi w se Ayisyen, ou sipoze fyè pou w pale lang ou ki se kreyòl. Pa chèche pou w ap sonnen franse, pou di m w ap pale kreyòl fransize. Bagay sa pa egziste. Nou pran kreyòl nou lage l nan tout dlo e lefè nou pa valorize l sa k pase, nou pa konnen l. Nou pa ka ni pale l ni ekri l ni li l. De ki vice wap pale m la ki fè kèw kontan konsa. De vice cheri hahaha ou fè komsi ou pa gen vice. Ki se yon pwoblèm.
E nou sipoze rele dèyè ministè edikasyon nasyonal. Nou sipoze rele dèyè dirijan nou yo pou nou valorize kreyòl pou kreyòl se lang ofisyèl peyi Ayiti pou n sispann ak tout grimas sa yo. Moun ki kalifye an li pap jwenn pozisyon an pou ki rezon paske l pa ka pale fransè pandan se tan fransè pa lang li. Ou fem rir wi. Pitit malere a, li gen talan, men nap fèmen je sou li, nap fèmen pòt sou li pou ki rezon paske l pa pale fransè pandan se tan Lang li se kreyòl. Epi nou vle peyi a vanse. Nap fè tèt nou mal. E frèm Mwen mesaj Mwen pou ou pa ok kipe oken moun. Pou wap vann tèt ou mal pou ki rezon paske ou vle moun Santi ke ou edike paske wap pale yon kreyòl fransize wap voye flè e tout moun ap griyen dan sou ou sipoze genyen diksyon lakay nou Lè wap pale kreyòl ou kanpe ou pale kreyòl nèt ale. Pa vin ban mwen yon mo fransè, yon mo anglè, yon mo espanyòl. Lè konsa ou pa konprann anyen moun nan di. Gen anpil ayisyen lè yo pale ou pa konprann. Men se paske nou pa gen diksyon. Mesye, li lèd pafwa. Mwen m te konsa tou. M te konsa tou. M te nan menm bato a. men m te rekonèt li s on pwoblèm paske m pa ka ayisyen pou m pa konn kòman pou m ekri kreyòl. M te oblije chèche. E m te chèche m jwenn. Bondye pou mwen, mwen te chita, mwen aprann. Nan granmoun m aprann kòman pou m ekri kreyòl. Ou ka fè l tou. Moun n ap ekri yon fraz li ba ou yon mo franse, yon mo kreyòl ki kòmanse pa kreyòl ki fini pa franse, li ba ou yon mo angle, si w kapab frè m wa konprann. E si w ta di ou pa konprann li gade w kòm ou son enbesil. Men pandansetan se li menm k ap voye flè. Non. Nou sipoze gen diksyon. Pou tout moun ki pa konnen, kisa ki diksyon, se chwa ak itilizasyon mo ak fraz nan yon diskou oswa nan ekriti. Waww se sa nèt! Show sa tèlman nan sans mwen. Lè w ap ekri mo ki pa mo kreyòl, pandan fraz ou an s on fraz an kreyòl, ou pa gen diksyon. Depi sou non sa, ou deja wè son bagay serye kap regle. Men se pa fòt nou. Nou ka aprann wi, men m pap ban nou pote tò. Ministè Edikasyon Nasyonal, dirijan nou yo, yo sipoze mete kreyòl an valè. E gen yon websay m toujou vizite pou m rafrechi memwa m tanzantan ki se aka. Depi l bon fò m pale de li. Yo pa bezwen ban m lajan pou sa. Aka ki se Akademi Kreyòl Ayisyen. M toujou ale sou li, fè ti rechèch mwen pou m jwenn sa k ap pase de lang kreyòl la. Lang gen aspè dinamik. Sa se tanzantan gen bagay k ap chanje nan lang. Tanzantan gen nouvo mo k ap antre. Pa egzanp, lè w pran goudougoudou, se pa yon mo nou te genyen mo sa depi w repete l tout moun vin konnen ki sa ki goudougoudou. Bon m pa konnen si yo gitan ajoute l nan kreyòl men s on mo k ap rete pou nou. Depi w di goudougoudou frè m tout moun konnen de ki sa w ap pale. Depi m monte anba live yo stress mwen yo ale. Se sa k fè m abòne ak paj Version Info Show pou m pa pèdi yon yota de sa k ap M ap di lage tout yo. Ayisyen
Nou bezwen diksyon. Nou bezwen voye lang kreyòl la moute pi wo. Nou bezwen fè fyète l paske l te itil nou e l ap toujou itil nou. Pa vote nèg k ap pran pòz li pale fransè a e lè l fè sa l moutre w li pa nan menm klas avè w. Depi w pale kreyòl, ou pa edike. Mwen di edike paske m ap pale kreyòl. Pa vin di m se Se eduke pou m di. M pa p pale franse. M pa kab pwononse u pandan m ap pale kreyòl u pa egziste nan kreyòl. Depi w ka jwenn u pou kò l nan alfabè a m ap ka pwononse l Lè m ap di edike m ap di eduke. Pa vin di m pèdi pandan w ap pale kreyòl. Fot gramatikal, ou pa gen diksyon! Vèsyon info show humm ou fèm delala. M tande video a. M pap al nan ipokrizi avèw si te pou ri m ri. M ri anpil. Men jenès nou an. Jenerasyon kap vini an. Ann evite yo tonbe nan menm bagay la. Si mwen menm se nan granmoun m aprann kreyòl. Jan pou m ekri l, jan pou m li l. Jenerasyon kap vini an. Poukisa yo oblije tonbe nan menm bagay la? Pandansetan n konnen pwoblèm nan. Men pwoblèm fondamantal sa yo. Toutan nou pa rezoud yo. Nap toujou rete divize. E se sak fè ou wè genyen divizyon sa a. Sen pousan ki pale fransè a. Li siperyè de 95 pousan popilasyon an ki pale pwòp lang li ki se kreyòl. Bagay sa sipoze chanje. Se la map kanpe avè n e mèsi tout moun ki tap gade. Yon sèl bagay ou ka fè pou mwen se kòmante Renmen video yo. Epi abone avek Chanel nou yo. Wap jwenn nou sou Facebook, sou Twitter, wap jwenn nou sou tout rezo a net. Depi w mete Vice Officiel wap jwenn nou. Mèsi anpil e mesaj sa mwen ta vle l rive lwen e m pap kanpe la. Ayiti sipoze chanje men l pap chanje si nou pa chanje. Mèsi anpil.